Fini pou ka pete an paske Fils-Aimé ak tout parezon nèg yo pran kontwòl peyi Dayiti. Fils-Aimé ak parezon yo pran kontwòl peyi an. Fini pou ka pete an. N ap gade sou ekran ansanm avèk mwen la. kote ke nou kapab kwè gen yon ansanm de veyikil blende e tout kalite, yo prezan nan lari Pòtoprens, yo prezan sou Boukdon, yo prezan bò Palè Nasyonal. Sa vle di ke nèg kap di koudeta, koudeta, koudeta, enben petèt se jodi an nou ka pale de koudeta, men pa koudeta vreman paske kèlke pa, fèm, kape ta rive nan bout li. Gape ta rive nan bout li, ta rive di pa gen pa gen pwolonjman ankò pou nèg yo, men kounya anpil moun te espere, anpil moun te swete ke demen samdi kap 7 fevriye an ebyen ke konseye prezidan yo ap fè seremoni vila dakè ou di mwens ke palè nasyonal pou di klèman ke menm jan yo te antre an Yo anonse ke ebyen manda rive nan bout, yo remèt peyi a pwovizwaman avèk e Fils-Aimé kap likide lè zafè kouwant, ann atandan ke aktè yo diskite pou wè si yo kapab jwenn yon meyè fòmil. E sa anpil moun te swete. Men pa rezon ak tout Fils-Aimé, pa rezon kòm DG lapolis, ak tout Fils-Aimé kòm Premye Minis, yo di pa gen bagay konsa. Pa gen koze ke konseye prezidan pral vin rantre andan vila dakèy. Mesye, wè sa nap gade la? Se egzakteman devan vila dakèy. Sa di, tout sa nap gade kòm blende la, se devan vila dakèy. Li pa lòt kote ke devan vila dakèy. Donk jodi a Désir, Sévère et Claudade Antoine bagay la pran yon lòt dimansyon e pran yon lòt ampleur mesye se vrèman konplike mesye. Kòman nèg yo Désir et Sévère? Mèsi Tèson, nou bèl ebi anfòm. Tankou jan w di l lan, kou de fòs lan li reyalize pa Alix Didier Fils-Aimé e Direktè Jeneral Polis Nasyonal Dayiti a, André Jonas Vladimir Paraison ki te kwè nan pèspektiv nan plan ki te trase ant li menm avèk Alix Didier Fils-Aimé. E jodi a tout moun ap rive konprann lagè, batay ki te eklate ant Alix Didier Fils-Aimé avèk Normil Rameau li pa t san valè. Blaise Peterson. Li te gen anpil bagay ki te kache dèyè l. Pou Alix Didier Fils-Aimé rive reyisi kou sa, fòk li genyen yon direktè jeneral lapolis ke l fè konfyans. Enben, direktè jeneral lapolis ke l fè konfyans lan, li pa lòt ke André Jonas Vladimir parizonp. Nou tout nou kab konstate yon ansanm avi de rechèch ki mete dèyè yon ansanm moun nan dènye jou sa yo. Ke l te direktè jeneral, ansyen direktè jeneral ladwann, Gilcène Edouard, ki te gen konvokasyon nan dcpj, eben kounye a nou wè on avi de rechèch ki lage dèyè Jilsèn Edwa pou trafik ilegal zam anndan peyi a. E genyen ansyen depite Anèl Belizè, nou tout konnen kisa misye peze nan turbilans, nan mouvman de tèren nan lari a, ebyen Anèl Belizè gen avi de rechèch dcpj dèyè l egalman Blaise Gerson, majistra ajan ajan egzekitif enterimè Pòtoprens la, Ralph Youri Chevry. Nan moman ki n ap pale a la a.

Yo kwaze avè l, yo pa arete l, yo di se pito s on moun ke y ap chèche lakay Ralph Jurichévry e kounye a, ki tenten n adge n ap gade la a? Avid rechèch sa a, ki sa ke l vle di? Gwo kesyon sa yo ap poze nan mitan sosyete a. Bless Therson, Lame amerikèn deplòtonnen nan tout Karayib la. yo klè sou sa a. Depatman Defans amerikèn yo antann pami ansanm peyi ki nan Karayib la de pwen estratejik, Ayiti fè pati espas sa yo kote lame amerikèn gen omwen 3 bato ki sou lanmè a pou jiska prezan otorite ayisyèn yo pa di anyen, men pou otorite amerikèn yo se pou yo kab kontrekare. teworis, zenglendo, zèfèyis e nakotrafikan dwòg ki ap itilize lanmè a pou yo fè sa yo vle ak sa yo pito nan Karayib la. Anpil je fikse sou dosye sa a, y ap gade Kore di Sid rantre nan aktyalite a apre 3 blende transpòtasyon de twoup e de konba ke yo remèt avèk Lapolis Nasyonal Dayiti. Depi lè egzistans Lapolis la, anpil moun di se premye fwa e n kab konstate l tou, se premye fwa ke Lapolis genyen de anjen lou nan nivo sa a nan kad konba ke y ap mennen kont gang. Andre Jonas Vladimir pa rezon, li frape lestomak li, Li di se te yon demach ki te la depi plis pase 4 lane, ki te kwoke anlè, se administrasyon pa l la ki rive dekwoke ansanm materyèl sa yo. Men gen de moun tou ki kesyone poukisa se pa lame Dayiti ki genyen 3 gwo blende sa yo pou yo vreman ankre nan kat batay yo epi se lapolis ke yo bay yo. Eske se pa lide ki motive jiska prezan remobilize, remanbre lame a, li toujou rete nan kad yon fab Blaise Peson, zanmi entènot nan santre vil de Pòtoprens, plim pa gouye, anwo pa moute, anba pa desann, lapolis pran pozisyon zòn palè nasyonal, lapolis pran pozisyon zòn boudon, lapolis pran pozisyon nan zòn vila dakèy, mouch pa travèse nan ansanm espas sa yo, se dispozitif, ke l te Lame Dayiti, ke l te Polis Nasyonal Dayiti, ebyen yo tout yo mete o kote de Alix Didier Fils-Aimé, sèl kò k chante nan bas kou a, nan moman ke n ap pale a la Blaise Felson, 7 fevriye dan kèlke zè, pral pwente pou pèmèt ke mesye k a pete yo rache manyòk yo pou bay tè a avèk anpil regrè, malgre yo te yo t ap fè likidasyon. Konn wè lè ti machann yo ap rele nan mache anba, 1 likidasyon pa dire, w ap gade yon gwo madanm ki nan Montana kap rele pa gen premye minis ankò, pa gen prezidan ankò, peyi a tonbe nan katchouboumbe. E bagay sa leve plim sou do ansyen senatè Jean Renel Senatus, Blaise Peterson, Claude Nader Antoine, Jean Wilner Sever. Pa janm bliye non, Claude Nader Antoine, pèl e byen mobilize nan 4 kwen rejyon metwopolitèn Pòtoprens peyi a, pafwa li jwenn bakòp Woolos Woody Evear pou vin di yo kisa kap pase nan lari a nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens peyi a men tout gwo analiz yo, kòmantè yo, Jean Wilner Sévère, Blaise Peterson et Mohaim Désir Vénès yo pral antre lakay ou nan ti pousyè segond nan ti tan tou piti. Jan nou di tou Sévère et Désir se vètyè nan nan 3 nap prann tou m pa konn si se yèswa alò yèswa si m pa twonpe m e m pa konn pou maten an non men yèswa m aprann te gen anpil dro alò gen dronn ki te tonbe o nivo de Matisan 4 nan zòn wout Kafou lè w prale nou pral gade tout sa avèk Clonel Antoine pou lari an. E jodi an Sevè mwen menm ou menm nou pral analize sa men gon bagay ou di la Sevè e Désir ke nou pral analize fòk Fils-Aimé pa gonfle tèt li pou li pa vin dirije Antibobo. Konprann byen sa m pral di an. Paske kelke pa si Fils-Aimé panse ke l deja pati nan fè sa n rele pèsekisyon politik, nan atake de advèsè politik, enben li deja pral kreye de gwo kawo boulvès anndan peyi an. Sa vle di si ke kominote entènasyonal, Lèzetazini presizeman, deside kenbe Fils Aimé, se paske w konn grenn bagay w bezwen nan Fils Aimé, se pou l kapab tabli lapè, sekirite e òganize eleksyon. Men kòmanse ta rantre nan lojik pou ap gade si men manda rale mennen vini, itilize dcpj, itilize lajistis pou mete avi de rechèch, pou mete manda rale mennen vini dèyè moun, dèyè advèsè politik. Ke m wè la deja fils Zeme ap trè mal pati el trè trè mal pati yo pa ke bo pou vin fè pèskizyon politik yo ke bo paske yo ke dwa pa vle antre nan koze e pouvwa bisefal avèk 9 vòlè ankò ben 3 vòlè ankò yo ke dwa di ou menm bon se ou nan ou son gwo vòlè tou wi an di a ou son gwo vòlè tou wi men yo ke dwa di ke kòm peyi a gen twò lontan pa gen sekirite men fòn gade kijan ki fason kapab gen sekirite nan peyi an. Men kounya kòmanse lago w, lage manda, lè w di Arnel Belizaire, kiyès ki pa konn Arnel Belizaire se menm jwè ekip lan l ye? Kiyès ki pa konn Arnel Belizaire se menm jwè ekip Fils-Aimé a l ye? Bon, Arnel Belizaire fè plizyè vwayaj al nan dcpj, al rankontre de seri de moun ki nan prizon ke m pa bezwen site dè non, epi se kounya n ap lage, n ap lage avi de chèch dèyè Arnel Belizaire pou kesyon finansman teworis, kounya la. Bon, pa gen, mwen m pa pral pale konsènan e kouman mwen ta di, konsènan e Youri Chevry bagay sa, sa m pa, gen de done m pa genyen, men pa bliye, yo te toujou wè Youri Chevry nan koze Fantom 509. Sa vle di kèlke pa, nou kapab toujou fè deba sou sa. Jules Cène Edouard ke m pa konn anyen de li, kòm li te ansyen direktè jeneral ladwann, m pa konn sa k pase. E lòt nèg yo mete a. E Smith Joseph sa w konnen li? Kiyès ou di? Smith Joseph la w konnen li? M pa konn non sa, m pa konn sitwayen sa menm non. Kiyès li, sa l ye?

Oh Fritz Alfonjean sa vle di yo pran debra yo pran debra Smith e Fritz Alfonjean la ale. Sa vle di Smith Joseph lan se bwa dwat Fritz Alfonjean. Ralph Richer vre tou m aprann se te Fritz Alfonjean ki te mete l majistra Pòtoprens. Ou aprann lè yo te fin nome alò avan ou aprann DCPJ te sanse blanchi Youri Chevry. Pa bliye l te gen avi de rechèch dèyè l. Avan yo nome l, nou sonje l t al nan dcpj, yo te sanse blanchi l. Avan yo nome l kòm majistra. Ok, ok.
Antouka, nou va vini avèk analiz yo talè konsa. Wi. Antretan, banm vini avèk lòt jan m di an la, e parezon, fizeme, finalman yo flanke kap bounda ka pete, yo choute bounda ka pete an. Men sa ki tris wi. Yo choute bounda ka pete a tankou chen, mete yo deyò. Paske sa k pase la mesye, m ap gade sou, m ap gade la, n ap gade sou ekran. Mesye, baryè prensip pral rantre vila dakèy lan. Nèg yo met on blende la menm wi. A kote de blende nèg yo mete sou kote yo, baryè prensip pral rantre an. Gen on blende k antre la menm sa vle di machin pa ka ni antre ni sòti. E m gen lepresyon mesye, jodi an la, apa de sekretè jeneral.